Ayibobo ayibobo ayibobo Ayibobo tout vrè vodouyizan Tout manbo tout ougan Tout rèn chanpwèl tout rèn bizango Tout frè ban ema son frè kabalis yon gwo kout ayibobo pou nou Se zanmi w frè w sèvitè w André Samson jodi a m pote pou nou yon nouvo resèt e avan m kòmanse silvouplè m ap mande nou abòne a chanèl la. Edem pataje video yo like komante pataje si ou nan fason m mandew pou edem Jodi an m pote pou nou Koman pou fè yon lanp chans Menm jan ou te kapab fè yon beny chans men ou kapab fè yon lanp chans tou Men mezanmi silvouplè Menm lè map fè beny chans pou moun beny m fin fè beny griyon beny chans pou moun mwen toujou pale ak moun sa avan m fèl paske mwen menm mwen di nou sa m tande plenyen moun nan konn di li jwenn mason lè l pran 10 15 mil dola nan men l li fè beny pou li epi anyen pa mache dèfwa moun nan di w li wè li wè li te kòmanse wè yon ti bagay tou piti apwè li wè se toujou menm jan anyen pa mache mezanmi. Moun ki fè beny nan pou wont gen vòlè tou wi gen vòlè tou ki pa konn anyen kap fè kap kase ponyèt ou pran kòb lanmòw li pa fè anyen pou ou vre men gen de moun ki fèl li li travay se ou menm ki pa konn sa ou tap chèche a se ou menm ki gate afèw nan ki sans lèm di beny giyon mwen fè yon beny giyon mwen retire giyon sou mwen men kisa ki baw giyon. Ou ka nan yon relasyon seksyèl avèk yon moun ki dire w, bon ban m di 5 segonn, ki kapab fè w pase mizè pou tout rès vi w nèt wi. Premyèman, ou pran yon ben giyon pou pran yon ben chans, patenè seksyèl ou ta sipoze pran l tou. Paske li menm, Tout giyon li genyen sou li, li transmèt li ba ou, e tout sa ou genyen ou transmèt li ba li. Kounye a imajine w, ou pran yon ben giyon, ou pran yon ben chans, e li menm ou pa fè pou li tou. Giyon pa l la toujou rete. Epi w al nan relasyon seksyèl avè l. Li retounen giyon ba w ankò wi. Ale vwa pou ou menm ki gen plizyè fi, ki pa ka wè. Jipon fi, bon bay, bon jip sak rele jipon an pa egziste ankò, ki pa ka wè senti kilòt fi, ki pa ka wè dèyè fi, wawo yo. Ou wap janm pa gen giyon sou ou. Ou pap janm pa gen giyon sou ou non. Pase, m pa di chak fi ou rankontre ke l gen giyon non, non, se pa chak fi ki gen giyon. Ni fi tou se pa chak gason ou rankontre ki gen giyon sou yo. Men le pi souvan wap yon moun nan gen giyon. Sa vle di si w rankontre 10 fi, si w se ge gason w rankontre 10 fi, yo chak gen yon giyon diferan, ou gen 10 giyon diferan sou ou. Ou se fi w rankontre 10 gason yo chak gen giyon sou yo, ou gen 10 giyon diferan. Sa vle di ou di ou te pwan yon ben giyon, yon ben chans, epi ou toujou ap mache konte gason, ou toujou ap mache konte fi. Epa giyon wap mare a li met sou pou ou plis wi. Bon ou ka sezi wè ou vin gen plis giyon ke jan ou te deja ye a. Sa pral depan avèk ki nouvo moun ou fwote. Se sak fè bagay sa senp depi otomatikman ou fè beny giyon ou fè beny chans si ou te gen 2 mennaj 2 patenè seksyèl koupe sa. Eswa si ou vle rete ak tou lè 2 chwazi Fè ben giyon an ben chans lan pou li tou. Pou yo tou. Se konsa kap bon pou ou. Men san sa, wap fèk kare dim ougan pa bon, manbo pa bon, masonlòj pa bon. Mwen konnen, mwen rekonèt sa gen anpil vòlè, anpil anpil vòlè deyò a. Sa vre, mwen, mtemwen mwen wè sa. Mennen ankèt sou sa m wè l vre, genyen l. Men genyen ki travay ak tout kè yo. Sa yo fè a, genyen ki gen dwa travay chè, sa lè dejan medikaman yo chè, bon. Epi yo fè travay la, men yo travay pou te jwenn sa w bezwen, se ou menm ki pa konn sa w t ap chèche. Ok, brèf. Ok, kounye a mwen menm jodi a m pote pou nou yon beny chans. Mezanmi, moun ki renmen di m videyo twò long lan, M pale twòp nan videyo a. Kòm ou ka pa konn travay la. Travay la se konsa li fè. Lè m ap bay yon moun yon resèt fòk mwen ba l tout esplikasyon. Si gen yon mesaj mwen bezwen fè pase tou se nan menm videyo m ap fè a pou m fè l pase. M espere ke nou konpwann mwen. Ok. Pou fè ben chans la. E m toujou di nou sa. Kèlkeswa rityèl n ap fè, pirifye tèt nou. Pirifikasyon an enpòtan pou nou anpil nan chak resèt. Lap chase tout move zong ki sou ou, ke ou al fè maji ou la je ou san san tach ou dispoze pou fè maji an, ou kò ou pwòp, se konsa moun fè maji. Ok wap pirifye tèt ou deja m te pale nou kòman pou nou pirifye tèt nou deja, yon moun ki paske m pa vle videyo a twò long, yon moun ki pa vrèman e konprann ni e wap jwenn li sou chanèl lan. Ok jodi a m pote pou nou kòman pou fè yon lanp chans, lanp chans. Ki sa l fè? Ki sa l ye? Se pou pèmèt ou etire tout sòl jan w te konn ap trennen pou w pa trennen ankò. Anyen pa t janm mache pou ou epi pou yon pou tout pòt ouvri pou ou. Ki sa w ap bezwen? W ap achte lwil nan 3 mache dife nan 3 komin diferan. 3 komin diferan. Pa ezanp, e mwen mwen komin Pòtoprens la, m chwazi m achte lwil mwen Pòtoprens. M chwazi m achte lwil mwen e kòman m te ka di sa a m achte lwil mwen kenskòf m achte lwil mwen petyonvil il sifi ke se nan 3 komin diferan m achte lwil mwen nan 3 komin diferan m achte eskize apre sa m achte poud enfliyans M achte poud chans. M achte e kòm li ka di sa. E poud e poud ramant. Ramenant. Depi nou mande l nan vin. Al nan nenpòt botanika. Ou mande pou. Eskize mezanmi telefòn nan. E tonbe l tonbe. Nou konn bay nou konn prensip la deja. M espere ke nou konprann mwen. Lè nou wè lè map fè video a lap bay problem m konnen pou la paske map travay e mwen pako gen kamera il suffit ke produit a map bay la li bon ke nou byen pranl nou byen tandel se pa imaj la e avek son an ki enpotan pou nou na eskizem yn fwa anko ok m di nou nap achte poud enfliyans poud chans poud ramenant Epi ankò dlo benit, dlo benit lan, w ap mete 3 gout dlo benit. W ap bezwen yon bòl blan tou. Epi w ap bezwen 3 priz tè w ap pran nan mache. 3 priz tè w ap pran devan yon legliz katolik. 3 priz tè w ap pran nan kafou. Kounye a, sa w ap fè? W ap pran lanp sa w ap fè l yon jou mèkredi a sizè nan maten. W ap pran bòl sa, w ap mete 3 kalte lwil yo fè a ou pwan, a vle di wap mete tout an sèl kou non paske se yon lanp ki wal fè antre 7 oubyen 21 jou. Wap mete tout lwil, wap mete, wap vide pòsyon nan chak lwil yo, nan mezi wap ajoute lwil se konsa pou fè. Vide pòsyon nan chak lwil yo. Epi wap mete 3 priz tè ou te pwan nan mache a, wap mete 3 priz tè ou te pwan devan legliz katolik la, swa devan legliz katolik ou byen anndan legliz katolik se paske m konnenl pa fasil ki fè m pa diw anndan legliz katolik paske ou pap jwenn tè anndan legliz katolik fasil se devan legliz katolik wap pran 3 priz zòbòl nan kafou a eskize yap mete tout tè sa yo anndan legliz la anndan eskize mwa anndan bòl blan. Men wap leve yon jou mèkredi a 6 zè nan maten, wap mete tout poud yo, wap mete poud chans lan, poud enfliyans lan, poud ramenant lan, epi wap mete 3 gout dlo benit ladan l. Epi nan men ou wap prezante lamps bòl sa 4 fasad, ou ka chwazi fè yon gwo mèch, ou ka chwazi fè 3 mèch, ou ka chwazi fè 7 mèch. Sa pral depan de gwosè bòl la. Men wa chonje. Tank bòl la pi piti, l ap on ti jan mal pou pran mèch yo. Sa vle di pou yo fòk ou byen ranje l pou l pa kole. Ou pa nan pèdi tan ou fè gwo gwo mèch pou l pa limen gwo flam. Ok. W ap pran lanp sa, bòl sa ki fin gen tout engredyan yo, ou fin ou andwa fini. Men nan mezi w ap woule koton an, koton peyi wi silvouplè, sa pa depan de ki kote w ye, koton peyi, w ap fè, nan mezi w ap woule koton, w ap fè demand ou, tout sa ou bezwen. Tout sa ou bezwen retire sou ou e ki sa ou bezwen k antre. Ou ap salye kat fasad avèk bòl la pou ou etwi tout demand ou nèt sa ou bezwen jan lavi ou te ye ou pa vle l konsa ankò ke ou jete tout bagay sa yo epi ou ranmase tout bon bagay yo tout sa ou bezwen machin kay lajan Tout pwosperite nèt sa w bezwen w ap di yo epi annapre w ap li li men nan po w ap mete l ou mete l nenpòt kote mete l nenpòt kote nan yon kwen lakay ou kèlkonk epi apre 7 jou oubyen 21 jou ou kase lanp sa ou ka kase l ou ka chwazi Min lagel nenpòt kote ou vle. Men il sifi ke ou te lèw tap moute lanp lan ou fè tout demand ou, tout sa tout sa ou te bezwen ou mande yo epi ou kitel fè 7 jou oubyen 21 jou ap limen epi lèl limen lè apre jou sa yo ou kasel san pwoblèm. Ebyen m pap pwolonje video a nèt. M espere ke nou tout konpwann. Enben, se te zanmi w, frè w, sèvitè w, André Samson. A la pwochèn pou yon lòt videyo. Tchaw tchaw!